Nou la. Ok, an ale. Kenbe l konsa. Mèt kenbe l konsa. An ale. Ou pa nan bwa. Menm sa yo dem menm sa yo dem nan. Vin deyò.
Ok. M bay tout moun obligasyon. Men pa montre anndan. Pa montre anndan. Ok. M ap di nou mwen avèk tout de twa ayisyen ki nan shelter. Ok. M sot nan Salvation Army an. Kounye a m ap pale avèk youn nan moun ki se yo di misye se yon lidè nan zòn nan. Li ayisyen bayaneyen. E gen de moun la ki gen doleyans yo. Fòk mwen di nou ke m avèk chaje dafè lan ki la a. Si nou pa vin la nou pap konn sak gen la. Otorite map gade ki sou teren yo pa gen anpil pouvwa vre. Mwen m vin fon travay de medya, se zye m ki pou ta ban mwen. E tout moun sa yo nap gade la yo, m vle di nou ke kondisyon ke mwen yo a m pa ka filme yo a kondisyon ke map gade a. M te vle ke se yo k pale pou nou di moun kap gade nou lòt bò yo pa gen moun kap touye nou vre. men sèlman nou gen pwoblèm, nou vle fè tande vwa nou, m ta renmen pou nou di yo, si yon moun ta vle ede nou jodi a, ki sa l ta pi pote pou nou? Sa n ta pi bezwen? Ou vle pale anvan, oubyen w ap pale pandan m pale? M ap fin tande li apre w ap pale? M ta pi renmen.

Kondisyon an pa bon se vre Men lè w byen gade ou jwenn yon ti bagay pou w met nan bouch ou Solèy pa parèt la lapli pa mouye w la Ou pa nan solèy la zanmi m Tann toujou pou w gade ki sa k ka fèt pou sa nou ka jwenn tande Ou tande sa m di w vye frè m Ok ok vye frè Ou deja gade Gade ou pa tande sa k ap pale la Sou tout entènèt yo bezwen fon Son leve kanpe yo bezwen fè kont nou wi Fò ale dousman ou frèm. Yo bezwen fè yon leve kanpe kont ou la, kont nou la pou yo mete nou deyò. Ou wè sa yap fè la sou tout entènèt la? Di yap boule ayisyen, yap sesi sou lòt bò, yap tiye ayisyen, epoutan se pa vre. Se yon leve kanpe yo bezwen pou BMI an leve kont ou la pou mete w deyò la, oubyen pou voye w ale. Si yo voye w ale lap pi mal pou ou. Kite gouvè, kite mwen menm etanke reprezantan w al chita avèk gouvènman an, ou konprann mwen, pou m konnen sa yap. fè avè nou. Wi men eskize mesye chanje dafè a eskize m ta renmen nou dim tou nou menm paske chanje dafè la ap fè travay li men nou menm tou kòm senp sitwayen gen moun kap gade nou la a lemonn ap gade nou mande yo kisa n ta renmen ke yon moun kap sot lòtbò ki vle ede nou sa n bezwen nan men yo nou mèt pale la a pastè pale la a ebyen kisa kap kisa nou ta vle pou moun kap sot lòtbò ta ede nou. E tande ayisyen, nou pa moun peyi a. Si se te yon òganizasyon k ap soti lotbò pou yo ta vin ede nou, e tande ayisyen, alò kote nou soti a gen moun ki gen 25 an, gen moun ki gen 30 an, gen moun ki gen 40 an, espesyalman Mashaba, bon, tout afè moun yo kraze, se pa Foulou se sèlman Beyemen ki viktim, se tout moun ki viktim. Alò si se te yon òganizasyon k ap vin ede nou, yo ta sipoze vini. dirèk non pa pou yo pa pase a goch pou yo pa pase a dwat pou yo pase dirèk a depatman ayisyen epi pou yo ede ayisyen jan yo ka ede ayisyen kite mèdo kite mèdo eee tout èd sipoze pase pa nima nima se li menm ki responsab dezas isi se a koz de nima ki fè w la èske w la se a koz de nima ki fè w la se a koz de nima ki pèmèt ke w jwenn yon bout kabann ke ou kouche la. Kelkeswa èd la kote l soti, se pa Nima pou l pase. Men, mwen menm, gen yon alèt ke m fè etan ke Ayisyen, gen konsta ke m fè. M pral eseye gade si m te ka fè kanalizasyon sa yo rele èd dirèk. Men, si m al fè l èd dirèk, L ap enptipe ilegal pa rapò jan nòm lan ye. Èske w konprann sa m di w la? Pase gouvènman an pase lwa l, li di konsa ke tout èd sipoze pase pa NIMA. Brèf, kounye a la a, sa w bezwen la a, mwen menm, ou konn ki enkyetid m gen pou nou? M gen enkyetid sou sè skon apèl, y ap rele ke relokalizasyon. M gen enkyetid apre, apre siklòn nan, Kote na prale? Tama ti manman, tama ti manman. Kote nou prale? Koman nou pral konstwi kay nou? Ki posibilite nou gen? Mwen menm m lanse yon SOS nan le mond antye tout ayisyen ki gen kob nan le mond antye. Sa yo te kapab fè pou ede nou, relokalize nou, se envesti nan housing, se skon apel fè kay, ou konprann mwen? Pa egzanp. fè kay la pou pèmèt ke nou menm nou gen aksè a trè bon kay pou nou abite. M ap di nou sa sensèman, BMI an pa pral dakò pou nou fè mòd la ankò, BMI an pa pral dakò pou nou al nan Pigeon Peas ankò. Dayè, atanm, atanm, atanm, atanm, dayè,
dayè, m ap di nou, ou wè, Pigeon Peas la, Se byen lwen nap al pase pou nou gade l. Yap al fè gwo pwojè ladann. Pwojè yap al fè ke nou menm ke nou menm nou pap ka gen aksè a li menm. Kounya la se chita, gade ekoute mwen ekoute mwen se chita 2 gouvènman yo pral chita pou nou di sa nap fè avèk moun sa yo. Dayè Se Ayisyen ke nou ye, menm lè ou te gen 50 an, in et, un million d'années, ou toujou rete Ayisyen. Èske ou konprann sa m di w la? Tann mwen ti moman madam, tann mwen ti moman madam. Ou konprann mwen? Ma, menm si, m konnen ou menm etan ke w nan peyi a, ou gen lwa nan peyi a, gen anpil nan nou menm la ki nan sitiyasyon iregilye, ki pa gen papye. Fò nou fèt atansyon. Mwen menm sa m pral fè mwen menm, m pral gade si m ka chita avèk gouvènman an, pou m ka mande yon ti amnisti pou nou menm pou yo pa ta kouri dèyè nou menm si y ap kouri dèyè lòt moun men nou menm ki viktim la a lè yo fin idantifye nou pou yo ta pou yo ta gen yon amnisti pou nou menm pou yo ta ban nou yon idantifikasyon spesyal èske w konprann mwen konprann mwen se chita m pral chita avè yo pou yo depi w parèt pou yo di a. Sa se yon moun sa se te yon viktim de siklòn Dorian an, moun sa nou pap arete l. Oubyen si yo ap ban nou 10 zan, yo ban nou 10 zan, si yo ap ban nou 5 an, yo ap ban nou 5 an, omwen nan 5 an sa a, oubyen nan 10 zan sa a petèt anpil nan nou te ka gentan jwenn mete kò nou legal. Se sa ke. Se konsa mwen menm pral diskite avè nou. Mezanmi, men, menm si nou nan kondisyon an pa bon vre, men, men gras a Dye, men gras a Dye, nou pa mouri grangou non. Nou pa mouri grangou. Ou wè la a, ou wè la a, m pa pote, m pa pote de pti choz pou nou, men lòt kote yo ki nan, plis nan nesesite yo, m pote. M pote manje.

Paske yo di m gen anpil shelter. E nan sports Sports center yo di m gen preske mil moun. E la gen preske 300 moun. Mwen menm m ap reprann pou nou. A chak tan ke moun ki deyò ap gade nou la, yo gen garanti vreman ke sa yo wè sou entènèt la se pa sa l ye. Wi, nou gen pwoblèm. Men pwoblèm yo wè nan videyo k ap sikile yo, se pa sa l ye. Pastè, ou menm, èske w gen òganizasyon w afilye a li menm? Nan afè de bagay videyo yo?